Nou di yon gran mèsi avèk nou chak ki toujou branche, ki toujou konekte nou, ki toujou ede nou konpòte, ki toujou ede nou pataje, ki toujou ede nou fè enfòmasyon rive pi lwen kote nou pa t espere. Nou di nou mèsi, mèsi. Kontinye fè nou konfyans pou nou menm nou la, n ap kontinye fè ou kè ou kontan paske n ap pote bon jan enfòmasyon pou ou san fòs kote, tout nouvèl sou machann zen lakay. Prezidan Jovenel Moise sou yon pwen la pou li retire oubyen chanje yon lòt fwa ankò premye minis Jouthe Joseph kote nan yon akò nan plizyè rankont ki fèt antre alye pouvwa a ebyen yo deja jwenn yon akò pou prezidan bay lopozisyon, premye minis lan, men pou yo kapab jwenn yon kalm aparan nan peyi a, pou yo wè kòman yo kapab demare pou yo jwenn yon rale mye nan peyi a, kote nou wè peyi a li menm li fin divize, bandi triyo bò e pa bò, opozisyon, pouvwa, tout moun sa yo divize nèt nan peyi a, kote peyi a fann an miyèt moso. Pou plis detay, ann tande enfòmasyon.

Mesye Rockfeller Vincent, e se sur ke l pral fè yon deklarasyon la disi demen ou aprè demen, e li pral pran pozisyon l kont tout moun ki pral fè dezòd pratikman nan peyi a. Le Ministre. Le Ministre. Ok.
Donk le Ministre de la Justice, Mèt Rockfeller Vincent. Mentnan n ap ret tann nòt sa a pou n konnen egzakteman klèman donk kisa Minis lan li menm li kote l vle ale.

E ki lè nou kapab genyen premye minis sa nou kapab gen nouvo premye minis la. Chèf la valan pa n chèf depi nan wikenn nan la. Le prezidan de la repiblik Jovenel Moise pandan wè lap jere tout pwoblèm wè k la ou la kesyon kesyon dola goud de bay konsa politikman.

k ap reflechi sou kòman abòde la kesyon d'un accord politik menm minimal pou debloke peyi a, pou debloke kriz la. La m ap pale madan mesye du prezidan Jovenel Moïse. Enfòmasyon. Le prezidan Jovenel Moïse egalman, se sa m te di w dènyèman, Josue Lekti Dò Pè Matèt a tout. Lè w ap pale de opozisyon. De ki opozisyon w ap pale? E m di w men kiyès, èske moun sa yo pa nan opozisyon tou? E w te di m wi, yo nan opozisyon. Lopozisyon modere! A leksepsyon de youn ke Pierre Martelly te di w li pa nan opozisyon sof ke li gen yon dezakò nan fanmi an, nan fanmi an sa ka rive ke. Mete l nan pakej, mete l nan pakej modere a. Modere, ok. Lopozisyon modere jodi a la, yo wè bagay la yon lòt jan ke lekip di sektè demokratik. Enben sa k pral pase?

Wi, lèm do, ventèn de pati politik yo ki...
Kòm yo pa ka fè pwopozisyon yo menm, yo nan pouvwa tou, e pouvwa yo... Yo ka fè pwopozisyon, non monchè, yo ka fè pwopozisyon. Pwopozisyon kòm si pou ki sa? Pou soti nan kriz alòske yo se... Talè, yo ka fè pwopozisyon.
A? Talè, se pataj de pouvwa li ye.
E kòm si m ta di w, ou di m se phtk epi fè yon pwopozisyon ankò.
Wi, men se pataj de pouvwa li ye. E pa gen moun nan phtk jiska prezan k ap plenyen pou djòb. E pa vre? Tout pap jwenn. Tout pap janm jwenn.
Tout pap janm jwenn vre.
Si pwopozisyon se ale pèmèt ke plis moun nan phtk vin jwenn djòb se yon pwopozisyon de tout fason. Kòmsi Dadou kit kanpe l di w li pou opozisyon.
Ok. Mètnan 2 pwopozisyon sa vin sou tab la men tou lè 2 pwopozisyon yo yo rejwenn nan plizyè pwen. Youn nan pwen yo se sou la kesyon di premye minis. Sèdi tou lè 2 pwopozisyon yo ke se swa opozisyon modere a ni pwopozisyon ventèn pati de pati politik yo dayè ki pral ki pral afwonte prezidan an pou yo di prezidan an alò la pwopozisyon de fen de fen pati politik yo ikonpri boukliye e se boukliye pratiman kap lid ki lid branch sa a yo antann yo paske reyinyon fèt yè swa yo pral di prezidan an bay opozisyon an premye minis lan.
Yo pa ta ka di otremn nan.
Yo te ka di pran ni.
Enben, bon e menm yo menm ankò, e pa yo k genyen la a? Nan, men yo te ka kenbe l pou yo. Enben, wi, lè sa t ap, se t ap yon kriz ki t ap pèdire, ki t ap toujou ret la, perenize. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté du pouvoir, du côté de Jovenel Moïse, ok, l'équipe, yo dakò kounye a pou se opozisyon ki vin bay nouvo pwochen premye minis lan. Maintenant, quels sont donc les noms qui sont donc sur la table? Sa se la dernière liste.

E lis sa ni ekip pouvwa ni ekip opozisyon an yo preske fin antann yo sou yo. Joseph Lambert!
Papa pi rèd! Papa pi rèd!
Rudolph Joazil! Sa w di m la a? Senatè Rudolph Joazil, Senatè Joseph Lambert.

Ki sa k pase? Madam, mesye, nan kat moun sa yo, gen de ladan yo ki di prezidan se mwen pou pran. Gen 2 ladan yo. Look. A talè pa pale.
An gen 2? Gen 2 ladan yo.
An ok.
M panse ou te di. Ki di prezidan menm menm nan zòrèy menm menm menm. Mwen konprann.
Nan politik ou pa yon afè pa konsa fò pase pa akote. Yeah.
Pase m ap gade nòt sa a m ap gad la li sòti 13 oktòb.
Jodi a konbyen? Jodi a 15. 15. 2 jou anplis. Mwen m di w yèswa. M di w yèswa. Ok.
Yèswa.
Gen 2 nèg la a nan 4 nèg m ba ou la a ki di prezidan. Pranm se mwen pou pran. De ou pranm tout bagay fini. Ou poze ou met poze net. Poze poze net.
Gon foto m paka imajinel. Komsi yon foto gon fèt bagay nasyonal epi m wè Beauplan a goch prezidan a dwat. Komsi foto sa ou wè menm nan imajinasyon m. Non men se peyi.
Se le peyi. Se le peyi. E nou menm se sa nap prone isi a.
Ok.

Epi kiyès kòm nan dou ki yon lòt nèg ki pa twò pouvwa oun epi yon nèg ki ka kanpe nan mitan. Genlè vava li ye. Genlè papa. Donk e pa bliye madam mesye nan sa nap pale a la gon reyalite y a lekip de Martelly pase pa bliye ke le prezidan Martelly li menm li kandida. E fò premye minis lan fòl asirel ki moun li ye tou. Sa vin fè kisa madam mesye.
Pou lal fè kisa. Talè. Yon politisyen kap vini la bay bajot timoun kap vini la. Se pou lal fè kisa. Tande mon frè. Politik se enterè li ye papa. Politik se enterè li ye. Kòmsi pou di ke. An Martelly pral kite Jovenel non mwen premye minis la nan mitan nèg sa yo la pare pou lage kontwòl li. Sou ki baz.
Nèg sa finalman kisal pral ye antanke moun li menm. Kòman antanke moun nan?
Antanke moun k ap fè politik? Premye minis? Li pa t Ki orijin li li menm? Non tande mon frè, nan sitiyasyon nou ye la pa kesyon de orijin nou, peyi a peyi a bloke, fò n debloke peyi a. E nèg sa pral gen anpil responsablite. E nèg sa k ap vin premye minis lan, li ka vin prezidan. Se la pou wè kesyon enterè a. Paske fò n pa wè kesyon, mwen di n sa deja nan emisyon maten an, il ne il ne saji pa sèlman dè eleksyon. Fò nou wè lè pwochèn jenerasyon. Fò nou gade peyi a sou yon baz jenerasyonèl. Donk si gon batay politik nap fè la se pou nou fèl sou baz nouvèl jenerasyon kap vini an kisa nap kite pou li, kòman nou menm nou wèl. Men sak la a kòm kòm si kriz, pwoblèm, jenerasyon an nou poko ka se nap nap pale de jenerasyon apati de pwochèn eleksyon yo, jan pou nou chwazi, men la a la a kòm si son bagay enterè pirman. Wi la se enterè, la se enterè, la se enterè. Mètnan. Kriz politik di. Mèt nan yap eseye gade nan bi 3 4 nèg sa ou mèt di gen Johannas men Johannas an tijan bay bay bon sa an tijan pèdi plum bay ok yap eseye gade e kiyès nan mitan 4 nèg sa ki ka pi o centre ki pa tèlman twò e mod ki pa tèlman twò opozisyon rèd ki pa twòlman pouvwa epi ki ka fè travay la Epitou, epitou ki gon relasyon de travay avèk entènasyonal. Ki gon ti rapò avèk blan. Ok, sa e dènye bagay ki fèt la yè swa, dènye a. Ok? Donk e, e desizyon sou kiyès ka vin premye minis lan, fen mwa sa a, fò peyi a konnen kiyès ki premye minis peyi a. Fen mwa. Eske l gen rapò ak 3 novanm m pa konnen men fen mwa a fò tout bagay ta sanse fini. Men lekip di pouvwa e alye rekòmandasyon ke yo fè a prezidan an ou byen ke yo pral fè a prezidan an ke yo pral fè a prezidan an se ke yo tout yo dakò e ke premye minis lan se yon premye minis de lopozisyon. Men pega nèg ou jete a e li menm ki gen dwa kòm si ou gade wè. Ou konn wè lè yon ekip la ap pase boul, pase boul, ou di aa oubyen y ap mennen sou li, epi la baw! Li devlope yon chanjman sèlman nan ekip la, epi fè ekip la la li lage. Kout pou mete yon. Sa di Jonas lan fò n pa twò ekate l tou. Non men Jonas tande, Jonas Jonas se nèg anmwey, Jonas se nèg usaid, Nenel Cassy te ba l djòb wi. Evre? Wi. Nenel ka reprezante opozisyon an tou. Oh.

Sa vle di tout bagay la repoze sou do Mateli la? Tande mon frè, nan sa nap pale a la, tande, nan sa nap pale la pou lekip de Mateli, yo pa gen pwoblèm ni avèk Boplan, ni a Lanbè, ni a Jwazil. Men yo pa nan dega.
Yo pa nan dega, dega twò di. A non, yo klè sou sa.
Nèg Mateli yo klè sou sa. Mpa konnen. Ebyen kounya tou yo ka di w tou, opozisyon an ka di w tou, bon, piske nou di nap bay opozisyon, opozisyon premye minis lan. Wi. Donk moun kap soti an pa dwe twòp wo rad ki sou li an pa dwe gen twòp woz. Non wi non moun on moun on moun ki nan mitan an. Ou pa ka gen twòp woz sou ou. Wi son moun ki nan mitan son moun ki nan mitan. Amwen ke ou pran afè w ankò. Ki ka pa la tou pou nou. Ou retire l nan men dwat la ou voye l nan men goch lan. Ki ka pa la tou pou nou. Nou pa gen moun ki ka pa la tou pou nou. Lè di ke kit ou pran lanbè ou pran lanbè se se li senbolize m gad ou twa fanmi politik ou pran jwazil son nèg ki gen de bon komès e jwazil se yon nèg de bon komès. Beauplan avèk Dega ou ka petèt wè kòm tankou se 2 nèg opozisyon dwat men fò konnen ki relasyon yo devlope donk avèk antretan pandan ti tan yo pa pale a ki relasyon yo devlope ok men se la bagay la ye ok donk trè byentou n ap konnen donk kiyès ki pral premye minis peyi a mentnan mentnan kabinè ministeryèl la ou deja konnen ki jan l pale tou mwatye opozisyon nèg anndan paske ki sa pa la ye madan mesye gen de nèg ki nan lari a la se yon konsiltasyon yo bezwen yo ka kanpe. Mwen konsa kòmsi peyi a ye la. Kijan?
Tout goumen gen la bri sa la fèt la. Ou peyi? Bon, mwen gen lè, mwen gen lè ok. Ok. Donk ou deja konprann donk ke pwofil kabinè a kijan kisa l ka ye, kòman donk ke kabinè a kapab monte. Men la tout ekip la dakò nèt, tout peyi a dakò nèt, afè jout la pa gen sa pyès, babay jout. Non sa li klè.
Konprann? Mwen gen enpresyon menm menm jout li fatige a tèt li. Li konnen menm li menm li konnen bon li pa gen plas li la.
Li fatige. Li fatige.
Bon.